Bonjou, bonswa zanmim yo kidal koman nou ye? Jodia mwen vini avèk yon bèl ti video pou nou kote mwen pral rakonte nou koman sa te ye pou mwen premye jou travay mwen ke mwen te arive pèdi nan chili e imajinew lèw pèdi premye jou travay ou epi koman sa te vin ye pou ou paske ou pat konn ki wout pou fè si ou pat gon zanmi pou te rele. Avanm kòmanse rakonte nou ti istwa a pa bliye fè sa ki pi enpòtan an ki se lage yon kòmantè epi like videyo an pataje l avèk tout zanmi w yo pou yo ka vin abòne ansanm avèk chanèl lan e yo menm ki potko abòne tou map mande w silteplè fè sa pou nou ok mwen pral kòmanse ansanm avèk nou mwen pral di nou kòman sa te ye pou mwen ok premye jou travay mwen mwen al travay lendi ansanm avèk yon zanmi paske se zanmi an k tap mennen m dezyèm jou an ale ansanm de lendi avèk vandredi nou ale Epi lè n rive nan samdi, Djanmi an di l pa pral travay paske se advantis li ye. Bon, mwen menm mwen te oblije al travay paske mwen mwen pa advantis. Ok? E trè byento tou m ap di nou ki relijyon m. E nòmalman lè mwen vin rive mwen al travay, mwen al travay nòmalman, mwen rive nan biwo travay mwen epi machin travay lan ap mennen nou al travay. Men difikilte an, m ap tou di nou sa, lajounen Pa melanje avèk nan nwit silvouplè. Pa pran lajounen kòm nan nwit paske ou ka vin vwayaje lajounen, lè w rive kote a nan nwit, ou vin wè se 2 kote ki diferan. Epi lè mwen al travay nan maten, bon mwen rive nan travay mwen, mwen fin travay apre sa mwen pral lakay mwen nan apremidi, mwen vin arive pèdi. Kòman m pèdi? Mwen te gen yon, mwen te gen yon remak ke m pa t gen non ri an, kòmsi non kaye an. Kaye an kòmsi ki non lari an pou m te konnen kote pou m desann, mwen te jis gen yon remak. ki se yon yon grav erè anpil anpil anpil anpil Ayisyen Ayisyèn parèy mwen yo toujou ap fè, ke n pa janm aprann konnen, kòmsi lè nou pral yon kote fòk nou konnen kaye an nan tèt nou oubyen ri an, jan yo di l lan, kòmsi pou n ka toujou genyen l kòm yon remak. Lòt bagay nou ka fè ki pi senp toujou, se itilize mapa. Mapa a kòman, ou ka just itilize l pou konn ki kote w ap desann. E mwen menm sa pa t ko janm vin nan tèt mwen, sa a te vin fè m pèdi pi plis paske m pa t konn kòman pou m te itilize l. Epi lè mwen vin arive pran bis lan pou mwen ale travay, mwen lè m fin sot travay jan m ap eksplike an, mwen fin sot travay pou m rive lakay mwen, kote pou m desann nan mwen pa desann la. Efektivman bis lan kontinye ansanm avè m epi mwen vin wè mwen vin yon kote ke m pa t janm konnen epi mwen arive desann. Lè m rele zanmi m, m di zanmi m, ou konnen m pèdi? Li di, kòman w pèdi an? Mwen di, wi mwen pèdi paske mwen pa wè kote m fè pou m al lakay mwen. Li di, kote w ye? Mwen di, m pa ka konnen paske mwen pèdi. Epi nòmalman li di m, ok rete kote w ye an. Li di m, li ban m yon bagay kòmsi li di m, èske w wè tèl, èske w te wè tèl bagay? M di, a wi mwen wè l. Li di m, ok ou mèt ret la m ap vin dèyè w. Epi lè l di m li mèt ret la, l ap vin dèyè m epi li vin dèyè m. Li di m, pran sa kòm yon egzanp, toujou toujou toujou make ri kote ou gen pou desann nan. Epi toujou bat pou w ka mande yon moun nan machin nan, èske machin nan depase tèl kote. Si w pa fè sa, w ka toujou pèdi. E m ap di nou sa tou, atansyon avèk moun n ap di sa, paske se pa tout moun k ap ba nou bon enfòmasyon kote pou n desann avèk kote pou n pa desann. Nou konprann? Meyè fason an, se bat pou w konn itilize mapa, paske mapa li menm li p ap ba w manti, Pase se sel solisyon an. Nou konprann? M espere ke Bondye te fè nou M espere Bondye te fè nou pase yon bòn jounen e mèsi avèk ou menm ki tap gade nou, ki tap tande nou, ki pral fè sa ki pi enpòtan pou nou pataje epi kòmante, abòne avèk chanèl lan. M espere tout bagay ap vini trè byento epi Tchaw!